Ki konsèy ou gen avèk mesye kap achte chokola? Mawozo n mawozo Lè w pa anfòm chokola lal manje la yon lòt nèg ou bat li mawozo mawozo Tann nèg deyò a fè efò anvan ou menm ki nan kay la wa gad efò a nan aswè a fèl Pa kouri achte chokola gran bonè ba yon fanm Sitou pou fanm yo mennaj nou la ba nou bezwen chokola Kijan nèg la pral fè voye l ba nou Ou fè sa manmi Ale mouche Ou fè sa manmi Ale mouche

Ou remak ou fon sezisman la wi sak pase la. Lè mal vin vin pran pi chokola sou chèn maske chokola twò chè l pa bon pou nou mezanmi medam yo 14 fevriye nou mande chokola twòp manno komès e pa sèlman mande blòdè chokola nan 14 epi nan 15 ou grangou pa ka manje anyen mande gason an komès mezanmi chokola twò chè kilè chokola te chè konsa pou moun ap bay chokola nan lanmou lanmou pa bon tou mezanmi lanmou twòp lanmou twòp lanmou touye moun ou pa wè jacky nan ki rèv a dèm. Nan fredi li bal playout, li pat bal chokola, e playout li te bay madanm li pou konbat a fredi a lè 14 fevriye te bato te kraze, li te bay madanm li playout pou konbat fredi a, m pat wèl bay chokola mezanmi, pale pou nou mezanmi chokola twò chè, nou menm gason antank ki gason nou menm nou pa ka bay chokola, e mawozo pou bay chokola e mawozo gen kòb nan peyi a.
Kòm ou remake ou fè yon sezisman e ou ap pase lwen. Wi lèm vin bwè pou chokola m fè sezisman m oblije achte yon ti sak diri bay madanm mwen poul kwit.

Eske m ka bay chokola nan pwogram nan devan baryè a pou yo kite m antre? Li pa bon pou nou mezanmi chokola twò chè. Gason, yon gason k bay chokola e mawozo e. E nèg k ap travay ki bay chokola. Nèg tankou m pa ka bay chokola. M ka bo madanm mwen sou kouch.
Jodi a anpil gason ap fè mawonaj wi, ki konsèy ou gen pou yo? Kontinye mawon, depi w ap mawon pou fanm nan, kontinye mawon menm wa tounen le 17, le 17 li pa ka pa padone w si w vin a yon sak diri nan kay la. Bon, se gwo bagay ou di la wi. Wi, si w mawon le 14 ou vini le 17. Sèt, Fanm nan pa ka pa padone w non si w ba yon ti sak di yon galon lwil. Menm manman fanm nan ap mande padon pou ou. Ay peyi a di. Mezanmi, jenès maskilen an pa bezwen bay chokola. An nou ènmi a madanm nou. An fè yon bagay, pito ou bay madanm ou al chache chokola nan men menaj li pou l ba ou pou w manje avè l. Ay madanm ou sipoze gen menaj nan peyi a, peyi a twò di. Talè, gen yon pwoblèm la wi, ou pale de madanm li, madanm li sipoze gen menaj. Wi nan peyi sa madanm ou sipoze gen menaj ou paka responsab tout bagay ou ou responsab tout bagay yo menaj la pou chokola m la pou m bay bwa e sa m ka bay e bann Bondye ban mwen Bondye ban m bann e bann li ban mwen pou m bay bann m paka al bay chokola men menm e bwa Bondye ban mwen pou m voye sou latè m pa la pou chokola mezanmi fanm yo nou sensè nou nou tiye moun nèt nou mande chokola l pa bon pou gason yo mande bwa pito. Pou ki rezon paske chokola a se yon se yon se kan menm yon jès damou se yon jès damou se yon lanmou yon jès damou fanm nan ap tronpou a 4 nèg 4 nèg ka baw chokola madanm mwen gen 4 menaj mwen menm fè 5 m pa bezwen bay chokola lòt 4 blòdè kap tchoup yo ka bay chokola madanm ou gen 4 menaj wi mwen menm fè 5 mwen menm m renmen l lèl konsa m pa bezwen fanm sensè fanm ki sensè men lap pran solèy la anba e madan kolo twò sensè k metel la. Sil te bouzen nèg konsa gen tire yo tap potel yal yon lòt kote avèl trò sensè fè lap soufri mpa bezwen fanm sensè menmenl lè yo bouzen anm byen renmenl deja menmenm malèz e nan bouzen mfè tout vim nèt nèt nèt nèt nèt ni tou medam channmas yo blòdè yo maltrete tròp si nou vin nan bouzen nou pa met deyodoran nou pa met anyen anba bra nou nap bay fanm nan 20 dola lye si'en ta avè nou nou pa gen dwa tire pou souli fanm nan e de pèn li pran grenn ou pa lave ou santi fò ou paka bat bouzen ankò mesye pa bat bouzen lèw bat bouzen sonje manmanw manmanw te ka bouzen tou.

Ap gad chokola yo la. Brother pa ka achte. Chokola twò chè. Pat gen kèm pa an fòm chokola.
Mawozo n mawozo.
Lè w pa an fòm chokola lal manje la yon lòt nèg ou bat li mawozo mawozo. Tann nèg deyò a fè efò anvan ou menm ki nan kay la wal gad efò a nan aswè a fè l. Pa kouri achte chokola gran bonè pa an fòm. Sitou pou fanm yo mennaj nou la ba nou bezwen chokola. Ki jan nèg la pral fè voye l ba nou. Pa WhatsApp oubyen pa Facebook? Dyaspora, ok yon dyaspora pral fè voye chokola pou nou, m pa gon dola nan mouda pou m bay chokola, mouda chire vye m pa bay chokola mwen menm, m pa Jack, m pa Leonardo DiCaprio, m pa vin gate fanm sou latè. Fanm nan konmante ou bay chokola yon ane, sonje chak ane pou w bay chokola, m pa vin gate fanm, li pa bon pou nou, medam yo pa bon deyò a, n ap twope m, twope m, n ap twope m, n ap mande m chokola, mande chokola a nèg ou te twope m nan. Bon si w toube m le 13, le 14 ou mande m chokola sa w vle m al fè? Le 13 ou ta ye le 14 fò w ka manje chokola a bon devan w. M pa ma yon fanm menmenm w avè m lòt ebò chokola m ap ede w manje l. Gen anpil gason k ap gade w la ki fè konnen ke li pa osi serye sa w sot di an ke pou yon gason ta mawon apre sa pou l retounen nan kay la ankò. Nèg ki di sa yon nèg la bak pou di sa yon nèg k ap travay kot nèg te gen m pa osi serye. Bon m p ap travay m pa gen yon dola nan mouda m pa serye. Tijan bouch sege toujou la. Ou mawon pou pa bay fanm nan chokola oubyen l mande w chokola, w pete zòrèy li a kalòt, Jack pat ba Rose chokola yon jile a yon pla Rose vide bal lè lè Titanic te kraze m pat wè l manje chokola ba li non mezanmi. Malgre sa te gen lanmou ki te manifeste lakay yo. Te gen lanmou ki te manifeste lakay. Kay mawozo a ki lanmou? On bato kraze 17 etaj pou Bondye sove w l ban w yon pla Rose. Epav la jwenn sa li sou kannòt a mari li pa ale w non epla la ba li gen lanmou Jack ki mawozo apre Jack kò mawozo kiyès kap fèl ki ayisyen kap fèl hein Bondye banm plaoud la m pran plaoud la m sove pa gen lòt fanm sou latè sèl Rose ki Rose pa gen lòt koulè ke Rose m ta m ki ta Rose m renmen a ble maren m m a wouj krena e sèl Rose ki bon valè lòt fanm ki genyen bon Rose pi bouzen ke lòt koulè yo Rose pa pi fanm ke madan pi bon fanm ke madan kolo non. Fok mwen gen yon mesaj pou mennaj mwen kap gade w la. Mesaj mwen pou mennaj mwen kap gade m lan, cheri depi nèg la ofri w chokola pran l, mari w pap bat ou, mari w alèz avè w, pa gen pwoblèm avè w cheri. Li riske a di ou pa renmen l tout bon. M pa renmen l souple li di m pa renmen l, lanmou dat bon si m pa renmen w m gen 6 ans avè w m pa renmen w, m pa renmen w map prete kòb nan men w pou m al nan bouzen m pa renmen w, kilè pou m renmen w ankò? Fò m konnen m renmen w m pa ba w lòt matlòt nan zòn nan e nan bouzen m fè vi m pa renmen w.

Gadon seri yo rive pou 400 dola pou machan chokola 600 dola ou vin ofri li mezanmi lanmou chè anpil mezanmi nou menm gason nou pa gen kòb pou nou bay chokola afè nou pa bon fanm nan diw mandem yon chokola mandem yon ti sak diri wap vin li vann nan 2 nan 15 jou lakay ou nou menm blòdè nou pa gen kòb chokola.